Bonjou bonjou mè byen eme dan le senyè jodi a mwen santi m kontan pou m kapab la ansanm avèk nou mwen renmen nou nan lanmou senyè. Jodi a mwen pote yon bèl ti mesaj pou nou. Mwen abitye pote pou nou deja, men mwen pa fè l pa videyo. Men jodi a, mwen vle nou rekonèt mwen. E, kisa l ye? Sa m pote pou nou jodi a?

nan Labib, Èlkana se te yon sèvitè Bondye, yon sèvitè otantik, yon sèvitè toutbon. Èlkana te genyen de madanm, yonn te rele Ann, yonn te rele Penina. Men, sa Èlkana te pi renmen an, Li pat janm ka fè pitit pou li. Sa l te pi renmen an se Ann. Penina menm te chaje ansanm avèk pitit. Penina te tounen yon gwo pèsekisyon pou Ann. Li te la pou l te fè Ann desepsyon. Men Ann pat janm dekouraje. Ann te toujou kenbe drapo levanjil yo. Se sa k fè, jodi a, an depi de tout desepsyon w ap pran, frè m, sè m, pa janm dekouraje. A chak desepsyon w pran, leve drapo levanjil la nan yon dimansyon. Paske, gen de kantite desepsyon w pran nan vi w, se kantite elevasyon ou pral resevwa nan vi w. Penina te tounen yon pèsekisyon pou Ann. Men, alafen, Bondye te leve Ann an diyite. Ann te pran anpil desepsyon nan men Penina. E, alafen lè Ann pral delivre, lè l panse se yon soulajman l pral jwenn. Men Ann, Ann pa t janm manje, Ann te toujou la l ap lamante opye di Senyè, li te toujou la, l ap priye, l ap priye. Alafen lè l panse se yon sèvitè ki pral ede l, ki pral ba l yon kout men. Se yon desepsyon, dènye desepsyon ke fè lavi l nan men pwofèt Eli. Gen, ou wè lè w pral leve an dinite, lè w pral kite tras de desepsyon yo, ou gen yon dènye desepsyon pou pran nan vi w k ap fè w dekouraje. Men pa dekouraje. Gen de desepsyon w pran nan vi w, se ensilte. Lòm nan ensilte Bondye pou l kapab leve w rapid. Pa janm dekouraje, ni pou sa moun fè w, ni pou sa moun di w, paske Ènmi an gentan konn sa w ap devni. Ou pa ka inyore legzistans di Dyab non, mè byeneme dan le Senyè, Ènmi an gentan konnen ki sa w ap devni. Se pa pou san rezon li antre nan monn sa, nan monn sa, dekwake pou nwi ou, pou kapab siside tèt ou, pou w pa viv laglwa w depi sou tè sa. men ou bezwen trè veyatif. Ou bezwen trè pridan pou w konnen vwa Satan. E gen de e kantite de desepsyon ou pran nan vi w, ou pa ka pa leve an diyite, men ou bezwen kwè, ou bezwen kwè. E gen de desepsyon yon moun fè w, si Bondye te gen 10 moun pou l leve nan fanmi w, Siw te an nevyèm pozisyon, li pase w a la plas dezyèm oubyen a la plas twazyèm. E ou leve, ou leve an dinite, ou leve nèt. Paske lè se Bondye k leve w, ou leve nèt. Pèsòn pa ka rabese w. Men si se yon lòm ki leve w, demen ou kapab rabese. Mwen menm k ap pale avèk ou la, mwen pran anpil desepsyon nan vi m. Wè, je pran de bokou de desepsyon a lekòl. a legliz, a linivèsite, nan ma mezon, men m te toujou ap repete mwen gen yon Bondye, mwen gen yon Bondye, mwen kwè nan Bondye, sa pa fini konsa, desepsyon yo genyen pou yo chanje an resepsyon, e jodi a mwen nan destine m, mwen leve an diyite, e mwen nan destine m, e lè w nan destine w, tout sa k pou ou a vin jwenn ou. E zanmi m, frè m, sè m yo. Mwen renmen nou anpil mwen renmen nou anpil anpil dènye konsèy map ba nou ou bezwen rekonèt tout sa wap ye sou tè a se Bondye kap fè yo zanmim frèm sèm yo mwen renmen nou anpil e map toujou la pou nou poum pote de konsèy pou nou mwen renmen nou e mwen kwè ke nou renmenm anpil.